Jodi a nan kad dezyèm sòti emisyon sa ki se Dekouvri Ayiti, Renmen Ayiti, m twouve ke li enpòtan e menm nesesè pou m kòmanse l pa yon egzèsis de memwa pandan ke m ap raple nou ke Gonayiv tou dabò se la Cité de l'Indépendance de la Première Nation Nègre e ke jounen jodi a nou konsidere l kòm etan la Capitale Mondiale de la Liberté. Men andeyò de bèl kalifikatif sa ke vil sa genyen, nou kapab di jounen jodi a vil sa se egalman la premyè vil spirituel d'Haïti. Gonaïves c'est aussi la terre nou kapab di c'est la terre des grandes artistes paske lè nap gade nan monde culturel lan surtout nan domèn ki gen rapò avèk la musique, la peinture et la littérature Gonaïves enpozel kòm yon figure majeure nan sak gen pou wè avèk

La raison elle est pourtant très simple. Gonayiv se yonn nan vil nan peyi a ou kapab di se yon laboratwa ou byen jeni. Rezon an senp, Gonayiv a pwodwi les meilleurs, pou m pa di les plus grandes, les plus belles et les plus grandes voix de la musique haïtienne, toutes catégories confondues. Donk si n ap fè mansyon de kalite e kantite artistes ke Gonayiv pwodwi, ou anvi di tèt ou, èske vil sa a li pa gen yon sekrè nan men l? Gonayiv se ladan l, se li menm ki bay nesans avèk Lumane Casimir. Donk Lumane Casimir, pou sila ki fouye, ki ap fouye mizik ayisyèn nan byen, ou pa ka pa pale de chanson tradisyonèl pou pa di Lumane Casimir. Lumane Casimir se egalman premye fanm nan mizik ayisyèn nan ki itilize gita kote l pase l ap chante. Lumane Casimir se sa nou kapab rele se rèn chanson kreyòl yo. Donk a tèl pwen ke yon yon lòt yon lòt diva ta pral rann omaj ki se Carole Denispen avèk grand figure mizikal sa ki se Lumane Casimir. E map pwofite de platfòm sa pou m salye travay ke Depite Sarat Joly te fè lè ke nan Gonayiv li te chwazi rebatize Avenue Gerald Lagras Avenue Lumane Casimir an memwa de soumite sa ke vil Gonayiv te jenere kòm pitit Toujou si n nan mizik, si n nan vwa, bèl vwa ke peyi sa konnen. Donk si n pale de Lumane Casimir, inevitableman nou oblije pale de diva de la mizik ayisyèn. E diva de la mizik ayisyèn, mwen menm mwen konsidere l kòm etan nòt Aretha Franklin a nou. E la m ap pale dirèkteman de Emeline Michel. Emeline Michel se se yonn nan atis nan peyi Dayiti kote tout jèn fi ki ta anvi chante, premye modèl l, li sipoze pou ou menm ki se Emeline Michel. Paske son modèl de reyisit, son modèl de kalite ke peyi a li konnen e erezman Emeline Michel li toujou an vi e Emeline Michel se timoun Gonayiv. Toujou nan mizik, Gonayiv jan m te di l talè a se la terre des grands artistes. Donk nan mizik ayisyèn nan ou pa ka pale de yonn nan moun ki te pran mizik lan kòm yon kòm yon kòm yon kòm yon cheval de batay pou ke li kapab moralize sosyete a ou pa ka pa pale de Ti Manno.

Tout mizisyen ou byen tout tout chantè aktyèl ap kopye pa rapò avèk koneksyon ke Ti Manno te gen avèk piblik, pa rapò senbyoz ke li te devlope avèk moun k ap tande l. Donk Ti Manno se veritab Michael Jackson ke Ayiti te konnen. Nan mizik egalman, Gonayiv se la terre de Gazzman Couleur. Donk Gaz Von Couleur se yon veritab bèt de sèn. Gaz Von Couleur se yon front man ke nou genyen nan zafè mizik sitou konpa dirèk la ke nou pa ka neglije. Gonayiv se la terre de Derstanis Di Pipo. Donk lè w di Pipo Klass, si w anvi wè kalite vokalis ki lakay Pipo, al tande mizik Si Bèl ke l te fè nan gwoup Passion de Montréal. Gonayiv se la quintessence même de la musique haïtienne. Donk jounen jodi a, si nou ap fouye zo nan kay la nou toujou nan vil sa a, kòm artiste, ou pa ka pa pran yon moun ki rele Djo Jak. Djo Jak, se yonn nan meyè chanteur nan, ki te, ki ta fè la une nan ane 70, 80. Donk èske jenerasyon sa a, Djo Jak make l? Donk Djo Jak se egalman moun Gonayiv. Donk nan sak gen pou wè avèk mizik, Gonayiv pwodwi la krèm de la krèm. Jounen jodi a, Gonayiv se la terre de Delly Benson. Donk ou pa ka pale de mond evanjelik lan jounen jodi a pou w pa di Delly Benson kòm youn nan meyè pawolye e pwodiktè de mizik. Gonayiv se egalman la terre de yon talan. Mwen menm m pa konsidere misye kòm yon talan ankò. M konsidere l kòm etan yon elu. M ap pale de Rodumy Dieujuste. Donk Gonayiv se la terre de yon pakèt jeyan nan mizik la. Donk si nap gade toujou an tèm de an tèm de pwopozisyon, Gonayiv se pa sèlman la mizik, Gonayiv se egalman la peinture. Donk ou pa kab pale de Gonayiv pou pa di Ari Jak kòm pent. Ou pa kab pale de peinture pou pa di le grand Mapou ke nou konsidere l ki se Henri Robert Brésil. Gonayiv menm se la tè de gran artist. Nou pa kab pale de mizik ak pentu pou n pa di literatu. Gonayiv se la tè de Jacques Stephen Alexis. Jacques Stephen Alexis se otè ki viv apèn 4 deseni. Men pandan ti tan ke Jacques Stephen Alexis t ap viv la, sa l kite pou nou kòm eritaj, kòm kilti, se yon bagay ki de grand kalite. Jacques Stephen Alexis se otè Les Amoureux Musiciens, L'espace d'un ciment, Romancer aux étoiles e se fame ouvraj ki ta pral konsakre l nan je tout moun kòm etan yon ekriven hors pair ki se Konpè Jeneral Solèy. Donk, lè w pale de literati nan Gonayiv, ou wè egalman Edris Sentaman. Edris Sentaman se roman Bondueri. Donk, Gonayiv se tè ki jenere dè jeni nan domèn ki ap evolye an. Jounen jodi a, nan Gonayiv,

Nan linye sa a, men sa ke n ap pwopoze. Gonayiv se pa sèlman mizik, Gonayiv se pa sèlman penti, Gonayiv se egalman sinema avèk Yvens Lafortune. Donk jounen jodi a, si Gonayiv gen yon aktè ki nou kapab di ki dènye fim ki fèt nan Gonayiv, ke aktè sa l prezan, se Yvens Lafortune, se Krizamè ke Gary Ajan ta pral reyalize. Donk Gonayiv Se sektè pou nou kapab di kote ke kiltirèl menm li prezan. E pou nou jwenn, pou nou fini nan aspè sa a, m twouve ke li enpòtan pou m raple nou ke vil sa a, li tèlman jenere de jèn talan jounen jodi a, ke si w ta di w bezwen 15 jèn fi k ap chante nan Gonayiv, w ap jwenn li an kantite. La nou gen Wishama, nou gen, nou gen Nadjifka, nou genyen Shana Louis, nou genyen Deborah Joseph, nou genyen Dulny, nou genyen. Yon pakèt jèn demwazèl ki chwazi pran mizik lan e y ap fè l avèk tout kè yo. Nou gen Charmaï Nélus, nou gen yon pakèt jèn talan nan vil lan ki deside pran mizik lan a bras ouverts pou yo chante. Donk lè nou gen toujou nan menm mond sa a, nou pa kab pale de Widmaya Sidji pou n pa mansyone l kòm yon jèn atis ki ap pwodui nan vil la, ki valableman reprezante kominote a. Nou gen ti Sony Vegas. Donk Gonayiv, mwen di l sa nan mizik, Se yon tè ki pa sispann pwodui talan, ki pa sispann pwodui kalite. Donk li rete a nou menm jounen jodi a pou n ankadre yo, pou n ba yo valè ke yo merite a. Paske yon vil konsa, jounen jodi a, li enkonsevab. Li enkonsevab pou nou gen tout talan sa yo, epi nou menm ki se pitit vil la pou n pa valorize yo. Jodi a si n ap pale de Gonayiv kòm etan latè ki pwodui yon pakèt bèl atis e ki jenere yon pakèt talan, Donk li enpòtan pou m raple nou ke Gonayiv gen yon pwoblèm. Pwoblèm ki genyen an, se paske anpil fwa talan ke nou genyen nan vil lan, malerezman, yo pa evolye nan vil lan. Rezon an senp, nou fè fas avèk yon pakèt dilèm ke malerezman Leta peyi nou an pa t vrèman bay enpòtans ke yo ta rezoud pwoblèm sa yo. E egalman sektè prive nan vil lan pa vrèman ankouraje travay ki ta sipoze fèt kòm travay de baz yo. Gonayiv se chèflye pi gwo depatman ki genyen nan peyi a an tèm de sipèfisi. Gonayiv se egalman Site de l'Indépendance de la première nation nègre. Gonayiv se la capitale mondiale de la liberté. Gonayiv se premye vil espirityèl peyi a. Gonayiv se la terre des grands artistes. Men jounen jodi a, nan pwoblèm, nan youn nan pwoblèm ke Gonayiv genyen, ki rezon ki eksplike ke ministè de la culture, ministè du tourisme, youn nan yo pa gen yon direksyon depatmantal nan vil la? Youn nan yo pa gen yon biwo desantralize pou y ap akonpanye sektè kiltirèl la nan vil la. Pandansetan, ou nan Latibonit. Donk, lè w di Latibonit, ou wè Gonayiv. Lè w di Latibonit, ou wè Machan Desalin, se ansyen kapital peyi an. Ou wè lè fò ki se twouve a Machan Desalin. Ou wè la site de Tousen Louvèti, la vil dè Nri. Ou wè Pasrèl. Ou wè Gwo Mòn. Ou wè on pakèt kote nan vil, nan peyi a. Donk, lè w ap pale de Lartibonit, ou wè Rara. Lè w ap pale de Lartibonit, ou wè Sen Michèl avèk Vildiv. Lè w ap pale de Lartibonit, ou wè Petite Rivière de Lartibonit avèk Palè 365 pòt ke Kristòf te kite pou nou. Donk, si n ap pale de yon departeman nan dimansyon sa a, epi yon vil ki gen yon pòte inivèsèl, e jouk jounen jodi a, vil sa a pa gen yon direksyon departemantal nan sa k gen pou wè avèk kilti, avèk tourism, m twouve se yon gabji total. Se yon gabji total e se yon gaspiyaj ki a nan pu fini an, paske nou rive nan yon stad kote ke nou oblije pran les choses en main jounen jodi a pou n di tèt nou men sa ke nou kapab fè. Donk yon vil ki gen yon pòte inivèsèl, premye objektif li se vann sa l genyen kòm richès. E Gonayiv avèk istwa l sèlman, li ta sipoze ka rale tout moun vin ladan l. Paske sèt nou se site de lendepandans de la premyè nasyon nèg, Men si w gen yon endepandans epi w pa gen yon fason pou w vann kilti w lan, li pa siyifi anyen. Se kòmsi se yon boukan dife ki san flanm. Donk Gonayiv, pwoblèm ki gen nan Gonayiv ankò, an deyò de direksyon depatmantal ki pa genyen nan zafè kilti ak tourism, Gonayiv pa gen yon sal de spektak. Gonayiv pa gen yon sal de sinema. Gonayiv pa gen yon sal de teyat. Gonayiv pa gen yon sal de dans. Gonayiv pa gen yon bon tèren foutbòl. Ò, lè w di foutbòl nan Gonayiv, se yon nan vil ki pwodwi des atlèt de kalite. Gonayiv pwodwi Claire Saint-Clair Juste. Gonayiv pwodwi Roberto Montas. Gonayiv pwodwi Miguel Saint Jean. Gonayiv pwodwi Rubens Bodnave. Gonayiv pwodwi yon ansanm de jwè ke nou kapab di ki fè fyète vil sa a. E menm peyi an an swa. Si nap pale de spò, Gonayiv pa sèlman foutbòl. Gonayiv se egalman baskètbòl. E nan kòmansman ane 2000 yo, si nap gade byen, meyè ekip baskètbòl ki te gen nan peyi an, li te twouve nan Gonayiv. Se ekip de vakans yo te rele Kimelem. Donk Kimelem se Jude, Kimelem se Etienne, Kimelem se Bourg Santi, Kimelem se Dixi, Kimelem se Dubousquet. E Kimelem se yonn nan pou nou menm, pou mwen menm m konsidere misye kòm etan Iverson pa nou an se Shimano ki melem se Stephane ki melem pou mwen menm jounen jodia misye li pa jwe ankò men epòk misye ap jwe ki se Jessy Jessy son veritab Reggie Miller a 3 pwen jounen jodia Gonayiv nan basketball te bay Valery donk Gonayiv se yon tè nan sa gen pou wè avèk spò e ak kilti ki pwodwi dè atèt de kalite. Men afòs ke pa gen akonpagneman ki pou moun sa yo, donk vi lan se se youn talan sa yo se sa ap gaspiye. E ki e ki malere pou vin wè paske nou pa rive ka eks ka ekspòte moun sa yo a leksteryè. Donk yon vil konsa ki gen tout mank sa yo ladan l nan domèn kiltirèl asireman gen enpak li p ap kapab fè jan l ta sipoze fèt la. Pa bliye la kilti se se baz Yon sosyete, se baz menm yon peyi, e baz menm yon vil, tankou Gonayiv. Donk lè kilti lan, kote ke jeni yo toujou ap fèt, toujou gen talan ki ap fèt nan vil lan, e pa janm gen espas pou jeni sa yo eksprime yo. Donk w ap souvan di tèt ou, èske Gonayiv pwodui kalite moun li te konn pwodui lontan yo? Jounen jodi a pa gen yon teren de kalite nan vil lan. Donk nou rann kont ke vil la se yon vil ki pwèske nou anvi di tèt nou se yon vil jiska prezan ki vyèj. pou envestisman, pou bon politik piblik kapab fèt nan peyi a. Donk Gonayiv li bezwen asistans, li bezwen prezans etatik, li bezwen prezans kominote a. Donk sektè dezafè a ki nan vil lan, nou oblije panse vil lan nan yon lòt dimansyon. Paske kilti avèk spò, yo mache ansanm. Donk vil lan an swa, li bezwen tout moun nèt pou met pou n fè feso a pou n di omwen men sa ke n sipoze pwopoze kòm valè ajoute avèk vil la sitou nan sa ki gen pou wè avèk domèn kiltirèl lan. Donk sou menm lanse a, m panse ke li enpòtan pou ministè de la kilti, ministè du tourisme atravè DNL, an n kreye espas pou jenès lan. Paske jounen jodi a Gonayiv pa gen yon bibliyotèk piblik de kalite. Se vre nou pral di Gonayiv gen klak, men tout moun wè nan ki kondisyon klak lan ye. Li pa fonksyonèl. Wi nou kapab di gen ti efò ki fèt bò kote sektè prive a, an la pèsonn de mesye Fred Brutus ki ta pral kreye Sant Kiltirèl Lamarant an omaj a manman l. Wi, gen efò ki fèt, men sa pa sifi. Se vre gen lòt bibliyotèk ki nan vil la, men ki pa sifizan. Paske, yon bibliyotèk, yon bibliyotèk pa ka rezime de setè oubyen de uitè di maten a katrè di laprèmidi. Donk, pa gen kenn bibliyotèk nan vil lan ki ba w posibilite a sizè di swa, a sevyè di swa, ou ka al fè yon lèkti. Paske anpil fwa, ou pa anvi soti pou al fè otre choz ke li. Men malerezman, si pa gen si pa gen espas ki disponib pou sa, donk ou an vizitè tou, se se se se se gaspiye n ap gaspiye. E nou tèlman ap gaspiye jounen jodi a, talan yo vin santi pa ka gen kote pou yo pou yo eksprime yo. Donk Gonayiv ka te ka toujou pwodui on lòt Jacques Stephen Alexis. Gonayiv te ka pwodui on lòt Edris Retaman. Men fòk gen espas kote liv prezan pou timoun sa yo kapab eksprime yo. E m panse ke sant kiltirèl yo pou bokou nan jenere oubyen nan pwodui nouvo talan. Wi nou gen alyans fransèz, men yo pa sifi. Donk nou bezwen espas a tout o de la journe kote ke timoun nan oubyen whatever moun nan li kapab al al al divèti li, al aprann epi grandi tèt li o jou le jou. Donk si n ap gade pwoblèm yo, m panse ke jounen jodi an Carrefour lan li mande fòk nou Fòk nou poko plis pragmatik. Paske yon vil nan dimansyon sa a, li, li, li, li, li tyen aske fòk nou pran l an konsiderasyon pou nou kapab valorize l. Paske vil lan, se pa sèlman premye janvye. Vil lan, se pa sèlman fèt Sen Chal. Men Gonayiv, gen yon bagay, gen yon, gen yon valè ajoute ke Gonayiv genyen ke m panse ke nou pa janm tounen kont de li. Gonayiv. Si jounen jodi a n ap selebre Soujoum ou an kòm kòm yon patrimwàn nou kapab di ke Unesco mete l kòm patrimwàn mondyal, men premye Soujoum ou nan peyi an se Gonayiv li fèt. Donk kisa n ap fè avè l? Paske se Klèyerwoz ki ta pral enstore kilti sa nan peyi an. E malerezman. E premyè enperatris peyi an, premyè enfimyè peyi an, la a Gonayiv li mouri, e se Gonayiv menm li antere. Donk, konbyen nan nou ki te janm konnen ke se Gonayiv premye sou jouk mwen fèt? Donk, se ki vle di, an tèm de patènite, Gonayiv se kote ki ta sipoze ap valorize sou jouk mwen. M ap raple nou ke endepandans san kilti ak edikasyon, se toujou sa nou te kapab rele yon boukan dife san flanm, yon kò ki san nanm. Paske si nou pa valorize sa nou genyen, pa gen moun k ap fè l pou nou. Donk si nou ka Site de Lendepandans, nou se vil espirityèl peyi an kote ke nou gen lakou mistik yo. E pa bliye, lè w ap pale de lakou mistik yo, nou gen yon bagay ki inik avèk vil Gonayiv ki se rara. Gonayiv se bann a pye yo. Gonayiv se tòtòt, Gonayiv se Sentandre, Gonayiv se staf, Gonayiv se grap plezi, Gonayiv se yon pakèt bann a pye ki kontinye ap pote mizik òganik. La n ap pale de mizik òganik, mizik kote ke ki fèt avèk trip jan John Steeve Brunache kapab di l la. Donk, li enpòtan pou m raple nou ke pwoblèm yo anpil men se nou menm ki sipoze pwopoze solisyon a pwoblèm yo. Donk nan kad ti entèvansyon sa a, m panse ke li enpòtan pou n pale sou kèk pis de solisyon ke n twouve ki ap fè ladiferans avèk pwoblèm kiltirèl ki gen nan vil la. Donk jounen jodi a, li enpòtan pou ke nou menm nou fè de pwopozisyon pandan ke n ap prezante w, n ap fè w fè konsta epi n ap kritike, men li enpòtan tou pou n di w ke vil lan li gen bezwen. E bezwen yo, m panse ke nou tout konnen yo deja. Donk nan domèn kiltirèl lan, Gonayiv, m panse ke nou gen dwa sa e nou dwe sa, egzije ke nou genyen yon direksyon departemantal Ministè de la Culture prezan e touris prezan nan Gonayiv. Kominote a merite sa, donk vil lan bezwen sa. Dezyèmman, m panse ke Gonayiv gen yon konsèp ke nou ka eksperimante ladan l. Yon konsèp kòm etan la maison de l'art gonayivyen. Maison de l'art gonayivyen Sa vle di ke nou gen yon espas ladan l ki gen mize pou Gonayiv. Paske li, m t ap kontan wè premye kòn lanbi ki te, ki te, ki te soufle a, premye janvye 1804 lan, m t ap kontan wè moun vin vizite l menm jan yo ka al vizite Liberty Bell nan vil Filadèlfi. M t ap kontan wè nou gen, nou genyen premye tanbou ki t ap bat la nan, nan premye janvye a. Paske se sa yo ki richès nou. Nou pa ka, nou pa ka rejte yo. Gonayiv ki pwodwi tout atis sa yo, mwen menm mwen t ap kontan wè yon jou Gonayiv gen yon bon lekòl mizik. Menm nan dimansyon Sent Trinite nan Pòtoprens, nan dimansyon Simouchka nan Okap. Donk Gonayiv gen talan ase pou l gen lekòl mizik ladan l ki ap akonpanye timoun yo. M t ap kontan wè Gonayiv gen yon bon jimnazyòm ki prezan pou jenès lan. M t ap kontan wè vil lan te gen de espas apwopriye, de bibliyotèk ki byen prepare, byen ekipe pou jenès lan kapab gen kote pou yo fè rechèch, etidye e konprann. Jounen jodi a, mwen menm m t ap kontan wè vil la li genyen Ecole de peinture paske yon vil ki ap pwodui Henri Robert Brésil, ki ap pwodui Henri Jacques,

Li enpòtan pou nou ta gen yon galerie d'art. Li enpòtan pou nou ta gen yon boutik kote ke timoun ki ap pratike marokinri, timoun ki ap pratike sa nou rele kwochè, gon kote travay yo fè a, travay manyèl ke yo fè a, gon kote yo ta kontan ekspoze l pou ke nenpòt moun ki pase nan vil lan, gon kote ou ka pase pou jwenn yon èv atizanal ke moun nan vil la pwodui. Donk mwen menm m ta kontan wè moun Gonayiv ki ap pwodui tanbou lakay yo. Yon espas kote ke timoun ka al aprann fè tanbou. Paske sa yo se enstriman lokal, se enstriman nasyonal ke yo ye. Donk jounen jodi a, li enpòtan pou nou di tèt nou ke nou bezwen, nou bezwen de sal de spektak pou vil lan. Nou bezwen sal de sinema, nou bezwen sal de dans, men egalman nou bezwen yon pakèt, yon pakèt mwayen disponib pou ke nou menm nou ka rezoud yon seri de pwoblèm paske kilti lan menm se biznis li ye. a tèl pwen ke l'UNESCO konsidere sektè kiltirèl lan, li jenere nan mond lan 2 vègil 2 mil 2250 milya dola ameriken chak ane. Donk yon sektè ki ap jenere nan mond lan 2250 milya dola ameriken chak ane, se pa blag. E m vle nou konn sa. Mwen menm renmen pran egzanp sa a, yon vil tankou Bilbao nan peyi Lespay. Bilbao se yon vil endistriyèl li ye. Men malerezman se yon endistri ki t ap pèdi pye. Enben lè yo rann kont de sa, yo kreye yon mize, e mize a rele mize Guggenheim. Mize sa, 3 zan apre mize a fin fin kreye, donk se prè de 4 milyon moun ki vin vizite vil la. Donk 4 milyon moun li rapòte vil la egzakteman 500 milyon dola ameriken. Donk si n ap gade toujou, gen lòt vil ki enpakte moun apati de la kilti. Yon vil ozetazini tankou La Nouvèl Òleyan. La Nouvèl Òleyan li repite pou le djaz, paske se la djaz pran pye menm. Pou le djaz. E djaz kòm mizik, se mizik nèg. Egalman, si nou si Nouvèl Òleyan ka vann djaz kòm yon jan, nou menm nou ka vann ni konpa dirèk, ni rara nan Gonayiv. Gonayiv menm, gen posibilite menm jan Nouvèl Òleyan ap itilize kwizin li an pou l pou l pou l atire touris lakay li, nou menm nou ka fè l. Nouvèl Òleyan li repite pou manje gonbo, sa nou rele kalalou a, men Gonayiv nou gen lalo. Donk kisa k anpeche nou menm nou fè menm jan oubyen nou kopye fòmil ke yo itilize a? Donk li enpòtan pou n konnen ke kilti nou se fòs nou. Ou di mwen kilti nou se richès nou, istwa a se fòs nou. Donk rive nan yon dimansyon parèy, Gonayiv bezwen yon nouvèl jenerasyon, jan mwen renmen di l lan, ki bokou plis prepare pou mond globalize sa a. Paske jounen jodi a se yon mond nimerik, se yon mond ki totalman marketing. Donk li enpòtan pou nou konnen ki jan pou nou anbale sa nou genyen kòm richès. Donk si nou gen mizik, nou gen rara, nou gen kanaval, nou gen fèt chanpèt, Nou gen tout sa yo, nou gen kwizin, nou gen literati. Pa bliye, apre Lafrans, kòm peyi frankofòn, se Ayiti ki pwodui plis nan mond literè la, nan sa k gen pou wè avèk mond frankofòn la. Donk, jounen jodi a, se pa yon kado nou sipoze fè mond kiltirèl la. Paske nou bezwen sa. E si gen yon apèl map fè pou m ka fini nan ti kozri sa. M panse ke vil lan li gen plis pase 15 a 20 gwoup kiltirèl. Donk jounen jodi a nou oblije antre nan yon lojik pou n federe tèt nou. Paske li enpòtan pou n ka kreye de aktivite ki pral enpakte kominote a. E li enpòtan pou n kapab pran de desizyon pou n ta di tèt nou men sa ke nou menm nou bezwen pou vil lan sou 10, 12 e 15 an. Paske si se nou menm k ap evolye nan sektè kiltirèl lan, kòman fè aktivite kiltirèl yo, yo pa gen enpòtans konsa nan zye responsab yo? Donk direksyon kiltirèl meri an, li revyen l de dwa avèk sektè kiltirèl la. Donk nou oblije bay tèt nou le devwa pou nou kapab pwopoze lòt altènativ avèk jenès sa ki bezwen espas. Paske jounen jodi a, lè w gade jèn nan, pa gen sal de spektak, pa gen anyen nan vil lan. Donk reflèks li vin otomatik pou l ale nan bar. E jounen jodi a, lè w di bar, ou di alkòl. E ki di alkòl, san w pa rann kont, ou se yon alkolik pasif. Paske chak wikenn ou soti, epi w ap bwè alkòl. Donk sou 52 semèn ki genyen nan ane a, donk lè y al fè yon alkout, alkolemi pou yo, pou yo gade kantite alkòl ki nan san w, san w pa rann kont ou se yon alkolik. Paske reflèks lan vin di w, se sèlman sa ou genyen kòm altènativ. E yon jenès ki se refleksiyal fòl, m ba w garanti, ou pap ka jwenn refleksyon ke w te konn jwenn otrefwa nan men Jak Sixto Alèksi. Ou pap ka jwenn yon nouvo Mori Siksto. Pa bliye, Mori Siksto, se yonn nan moun ki metrize pi byen sosyoloji peyi Dayiti. Donk ou anvi di tèt ou se yon sosyològ pa ekselans. atravè lodyans ke l kreye, ke l genyen, ke l te, ke l te youn nan lidè jan, jan sa a. Donk jounen jodi a, defi an li nan men tout pitit Gonayiv, tout jèn nan Gonayiv, nou dwe anbwate le pa pou n di bon omwen men sa ke nou menm nou bezwen pou kominote a. Donk m panse ke l te enpòtan pou m te fè ti rapèl sa yo toujou nan emisyon sa a. Ki se Dekouvri Ayiti, Renmen Ayiti. Platfòm nan se pwolongasyon. E mwen menm mwen se Erval St. Jean. Donk m te kontan avèk nou nan dezyèm sòti pou emisyon sa ki se Dekouvri Ayiti, Renmen Ayiti. Yon lòt fwa ankò, n ap kwaze nan pwochen epizòd.